Jodi an se mardi, se 20 me 2025. Se toujou yon plèzi a chak fwa m gen chans pou m rantre lakay ou. Mwen vle di mèsi a tout zanmi, fanatik e fanmiy, kèlkeswa kote w ap koute n, byenveni sou Haitian Public Media e bòn journe. Mwen vle ankouraje w pou subscribe, renmen videyo sa, fè kòmantè, pataje l ak tout moun ke ou konnen, si ou panse y ap benefisye. Nan lespri pou mas depòtasyon, Donald Trump pase yon lòd egzekitiv pou l tèmine tps. Nou konnen tps se yon pwogram ki bay privilèj a anpil moun ki soti nan plizyè peyi, k ap kouri kont pèsekisyon e pwoblèm ekonomik. Ayiti, Nikaragwa, Kiba, Venezuela, Afganistan avèk anpil lòt peyi patisipe nan pwogram sa yo. Men Trump deside pou l tèmine pwogram sa premye jou ke l monte sou pouvwa a. Te gen anpil eta ki pa t kontan ebyen yo parèt devan 2 jij pou yo pote yon plent kont Prezidan Trump. Yon jij federal deside li pral plase yon enjonksyon nasyonal pou anpeche Trump kòmanse depòte moun sa yo. Ebyen Trump fache pou bagay sa l prezante ka a devan Kou Siprèm. Li mande pou Kou Siprèm tèmine enjonksyon nasyonal sa a e pèmèt ke l kapab kòmanse depòtasyon tout moun sa yo. Se anpil moun, medam e mesye. E yè, finalman, Trump jwenn yon viktwa. Kou Siprèm Dèzetazini deklare Yo pral bay Donald Trump libète pou l kòmanse aktivite l pou l depòte plis pase 300 mil moun ki soti Venezuela. Kou Siprèm bò kote pa l di ke tanporèman Trump kapab tèmine privilèj sa a. Yon desizyon medam se mesye Vrèman ki twouble anpil anpil moun espesyalman kominote imigran ki nan Sid Florid. Nan 2 paragraf jij yo pa t sinye l, pa gen pèsonn ki konnen kiyès, kòman yo vote. Men, majorite a deklare Trump kapab tèmine tps E li kapab depòte 350 mil Venezuelyen k ap viv kounye la Ozetazini. 350 mil. Selon sa ke yo deklare, no vote. Yo pa t konte vot yo. Men malgre yo pa t konte yo, jij Ketanji Brown li menm bò kote pa l li deklare li tap vote pou anpeche Trump pran desizyon sa a. Men jistis yo anonse Trump kapab tèmine pwogram nan e kòmanse depòte moun. Men yo pa di konbyen nan jij yo ki vote pou li e kiyès ki vote kont li. Medam e mesye sitiyasyon sa li tèrib pou lè Kiben Venezuelen, Ayisyen, Nikaragweyen kap viv Ozetazini. Kounyè la nou kòmanse avèk sa yo ki soti Venezuela. Sa pou nou konnen medam e mesye nan Sid Florid, 68 pousan nan moun ki pale espanyòl oubyen kiben vote pou Donald Trump. Majorite moun ki pale espanyòl, an palan de laten yo, Yo se Repibliken e yo vote an grann kantite pou Donald J. Trump. Selon sa ke yo deklare, desizyon sa a pa Kou Siprèm fè moun nan Sid Florid sezi, kè yo sote, yo pa konnen kisa ke yo pral fè. Paske yo pa janm panse ke Trump ta pral avanse avèk pwomès ke l te fè pou l depòte anpil moun. E se la, medam e mesye, pwoblèm nan. Mwen toujou di se dwa yon moun pou adopte yon pati politik. Men, ou dwe gade osi ki ajenda pati politik sa a. Youn nan bagay ke anpil laten, sa yo ki pale espanyòl nan Sid Florid espesyalman, panse, Yo se yon lòt gwoup nwa. Nwa pa yo a li diferan. Men yonn nan bagay ke m remake, Trump pa kè si ou pa yonn ki vrèman blan blan blan, ou se nwa. Nan sans sa, yo pral trete ou menm jan avèk tout moun. E jodi an la, medam e mesye, nou wè Meksiken, Venezuelen, sa yo ki gen yon ti po jòn, Yo resevwa prèske menm tretman avèk sa yo ki gen po nwa. E nou kapab wè aksyon ke Trump ap poze vrèman kòmanse chanje sa ke Kiben sa yo, Venezyelyen sa yo, Meksiken sa yo te panse de sa ke yo ye a. Paske jodi an la a, sitiyasyon an li terib. pou moun sa yo. Now, tande byen, pandan ke n ap pale la a, Kiben yo, yo fache anpil, okontrè, si ou pase nan zòn Miami, w ap jwenn yon gwo pankad konsa. Y ap trete pwòp Repibliken ki soti nan distri yo dè trèt. Ou kapab wè, gade anba mesye sa yo, mesye dam yo, w ap wè drapo yo. Drapo Kiba, drapo Ayiti, drapo Venezuelen, yo anba la a pou yo deklare kòman mesye sa yo, mesye dam sa yo ki nan pati repibliken an, nan zòn sid Florid, nan Miami espesyalman, se son de trèt. Yo se trèt pou imigran, yo se trèt pou Miami-Dade, yo se trèt pou rèv ameriken an paske moun sa yo konvenk lespanik nan sid florid ke trump se te pi bon chwa pou yo eske nou konprann e moun sa yo kounye la ki aksèpte pou yo swiv lidè sa yo pou yal vote pou prezidan trump e jodi an la yo gade kominote yo ravaje. Medam e mesye sa pou nou konprann se ke malgre sa yo ki imigran, ki ilegal pa kapab vote. Men sonje byen, yo gen fanmi yo ki fè yo vini isit ki se sitwayen. Kouzen, kouzin, fanmi, moun ke ou konnen. Donk, se ou menm konya la ki pou pran de desizyon pou pwoteje anpil nan yo. Men, Yo tande Trump di ke yo pral sèlman depòte sa yo ki kriminèl. Men medam e mesye, menm lè w ta yon moun ki pa gen tèt, Ozetazini gen anviwon 11 milyon moun ki pa gen papye, 11 milyon ki pa gen papye. Majorite moun ki pale espanyòl. Trump deklare li pwal depòte tout sa yo ki pa gen papye. Map eseye fè yon ti analiz trè senp pou m fè w konprann reyalite ke moun yo pa wè. Mesye a deklare li pwal depòte tout imigran ilegal Ozetazini. E nou gen 11 milyon moun ki pa gen papye. Ok. Li di ke at least Fò l depòte 1 milyon chak ane. Men medam e mesye, nou konnen byen pa gen 1 milyon kriminèl spanik oubyen etranje Ozetazini. Kote l pral jwenn rès yo? Li pral jwenn rès yo pami sa yo ki pèzib, pami sa yo ki pa kriminèl. Donk, moun sa yo k pale espanyòl yo, kiben yo, daprè yo menm yo panse Trump ta pral sèlman depòte moun ki kriminèl yo e rès yo ki pa kriminèl tap rete. Medam se mesye, sa a pa reyèl, li pa gen sans. Paske si ou li pwojè 2025, youn nan pi gwo objektiv pwojè 2025 se depouye dan Zetazini de gwoup ras ki pa blan. Donk lide ke ou pwal epanye pa vrèman mache avèk reyalite. E moun sa yo, daprè ou menm, yo eksepsyonèl. Yo koute mesye dam sa yo ki fè ou konnen ke Trump pwal pwoteje yo. Kòy dam sa, Salazar, li se youn se gwo repibliken Miami. Fè ou panse ke Trump pwal pwoteje yo, Trump pap depòte yo vre. Ansanm avèk Marco Rubio, yon lòt Ebyen sak rive medam se mesye jodi an la se ravaje yap ravaje kominote a moun ap kriye yo pa konn sa pou yo fè paske pandan ke nap pale la tout moun ki gen tps ou an danje pou les ayisyen le 3 out kap vini la se dènye jou si ou te gen tps nan menw pou mare pakèt ou pou ale si ou vin sou pa ou pou ale se a di ke bagay la fini trump Elimine pwogram sa yo. E medam e mesye nou pa konnen si l pral avanse pou l depòte yo tout. Men anpil nan nou pral depòte paske Trump vle montre ke li akonpli kanmenm pwomès li. Sonje byen, sou ekonomi, li pa fè anyen serye. Enflasyon ap ogmante, bagay ap vin pi chè, anpil store pral kòmanse ogmante pri machandiz yo, donk sa li menm Se yon fight sou imigrasyon se la kel pral chache viktwal paske sa li fasil ranmase moun depòte ou pa bezwen gen anpil brain pou fè sa eske nou konprann nan sans sa bagay sa m kwè kel pral akonpli anpil moun pral depòte Trump pwal akonpli bagay sa avèk lòd kou siprèm jodi an la Trump gen kat blanch poul kòmanse depòtasyon an Men Kou Siprèm deklare malgre ke yo bay Trump chans pou l tèmine pwogram nan, men y ap tann pou yon apèl vini pou kapab deside vrèman kisa ke yo pral fè. Now medam e mesye, se sa k fè ke Trump l ap batay pou yo tèmine enjonksyon nasyonal. Otrejou m te esplike nou kisa ke l ye. kote ke Trump mande, malgre ke li pa gen pwoblèm pou yon jij federal ta bloke l, se bloke l sèlman nan jiridiksyon eta oubyen moun sèlman ki ta pote yon ka devan lajistis. Donk sa ke Trump vle, li vle ke chak moun pote pwòp ka pa yo, pandan ke ka sa ap avanse nan lajistis, li kapab kontinye avèk lòd ke l pase a. Nan sans sa a, piske jodi an la a jij la wetire enjonksyon nasyonal sa a pou ka sa a, Trump kapab depòte moun malgre ke jij yo poko vrèman deside san pou san kisa yo pral fè. Èske nou konprann? Donk, pou yon moun kapab pwoteje tèt ou jodi an la a si w gen tps, m ap ankouraje w konsilte yon avoka pou wè si w kapab aplike pou azil politik. Si gen rezon ke ou panse lavi w an danje, ou kapab aplike pou azil politik. Sa petèt kapab ede w a rete nan peyi a oubyen chache lòt fason pou legalize w. Men pandan ke n ap pale la a, selon sa Kou Siprèm deklare, Trump genyen otorizasyon pou l kòmanse fè mas depòtasyon Avèk moun sa yo ki se 350 mil Venezuelyen e anpil nan yo medam e mesye ap viv ki kote? Nan Sid Florid isi Ozetazini. Genyen anviron 175 mil moun Venezuelyen kap viv nan Sid Florid e moun sa yo, yo enpakte pa sitiyasyon sa paske si yap travay yon seri de kote kè yo sote Nan Sid Florid, medam e mesye, genyen 175 mil Venezuelyen ki nan tps. Moun sa yo, yo afekte. Sa vle di a nenpòt kèl moman, ice kapab parèt, ranmase moun sa yo e depòte yo. Kèlkeswa konbyen ane yo gen nan peyi a, Kèlkeswa sa ke yo ta fè, ke yo kriminèl, ke yo pa kriminèl, pa gen pwoblèm, Trump ap depòte yo. Poukisa? Paske Trump vle montre ke li depòte anpil moun e, so far, bagay la gen pwoblèm. Èske nou konprann? Donk, pa gen chans yo pral depòte moun yo. Nan sans sa anpil nan yo ap kòmanse aplike pou azil politik, petèt yo ta gen yon chans. Yo di ke voye moun sa yo al Venezuela se yon death sentence. Sa vle di ke moun sa yo ke yo pral pran la a, pou yo voye Venezuela, moun sa yo se kondane yo kondane yo pou lanmò. Gwoup k ap eseye pwoteje moun sa yo deklare, Ranmase Venezuelyen sa yo, voye yo back o Venezuela se yon death sentence. Se tankou m te ka di w yo kondane yo a lamò. Èske nou konprann? paske yo di ke anpil nan moun sa yo ki Ozetazini te konn ap pale mal kont rejim Nicolas Maduro. Eske nou konprann? Alò pandan ke moun sa yo isit yo lib, ebyen y ap pale mal kont rejim ke yo kite dèyè a. Paske nou konnen rejim Nicolas Maduro a se yon rejim fann fwa, se yon rejim vrèman opresiv Se yon dictatorship, donk moun sa yo ki pran libète yo ki vin Ozetazini, yo te konn ap pale mal kont rejim Maduro a. Kounye la medam e mesye yo pral voye yo back nan peyi sa. Lavi moun sa yo an danje si w konprann kijan dictatorship travay. Donk moun sa yo petèt kapab itilize sitiyasyon sa pou yo aplike pou azil politik Men, jan ke ap pale la, bagay sa a pa twò bon pou moun sa yo, paske medam e mesye, rejim Madoulo sa a, se yon rejim fann fwa, li pa kè, si yo jwenn yon moun t ap pale yo mal, ou pral chire. Eske nou konprann? E yo di, no one, pa gen pèsonn ki kapab asire, garanti, pwoteksyon moun sa yo ki pral retounen o Venezuela. Pandansetan, politisyen sa yo pa gen anyen yo ka fè pou pwoteje moun sa yo. Apre yo fin ankouraje yo pou yo vote pou Trump, e yo vote pou Trump, Trump genyen pouvwa, Trump leve kont yo, e yo pa kapab fè anyen pou yo pwoteje moun sa yo. Donk, a nenpòt kèl moman, Trump pwal bay lòd a ice pou l kòmanse ranmase moun sa yo yonn pa yonn, tankou krab, Emine yo bak nan peyi yo oubyen lage yo nan El Salvador. Mentnan an nou pale de zafè self depòtasyon an, paske nou konnen Trump gen yon pwogram deyò a la ki deklare si yon moun ta depòte tèt li li menm menm, yap fè w kado mil dola e non sèlman wap resevwa mil dola, wap gen chans si w ta vle retounen ankò pou w retounen legal. Eske n tande? M te pale de bagay sa deja, Trump bay yon òf 1000 dola pou yon moun ta depòte tèt ou. Si w leve volontèman, ou deside pou w ale, Trump ap ba w yon tikè avyon pou l mennen w ale, anplis l ap ba w 1000 dola. E lè l fini li deklare, gen yon chans si w vle nan fiti, ou kapab retounen ankò Ozetazini. Men, sèlman si w dakò pou w pran 1000 dola a, E ou dakò pou w depòte tèt ou? Poukisa pwogram sa a? Paske medam e mesye, li difisil e li koute anpil lajan pou yo depòte anpil moun. Nou toujou pale de bagay sa a. Trump santi li pral vrèman difisil pou l depòte dè milyon, yonn pa yonn pou l ta fè l selon lalwa. Nan sans sa a, li mete responsabilite a sou tèt imigran yo. Si ou ta Ozetazini ilegal, ebyen Trump deklare, si w ta fè l yon favè, ou ede l, ou depòte tèt ou, l ap fè w kado 1000 dola e l ap ba w yon tikè avyon. Aplikasyon sa se li menm ou kapab itilize pou depòte tèt ou. Menm aplikasyon sa ki te itilize pou fè w antre a, ki se CBP One, ou kapab itilize l ankò pou depòte tèt ou. Li rele CBP Home. Donk Trump pran menm aplikasyon an, li ranvèse l pou depòte moun ki ta vle depòte tèt yo. Pandan ke n ap pale la, medam e mesye, yo deklare gen anviwon 5,000 moun ki deja sinye pou depòte tèt yo. 5,000 moun ki deja sinye pou depòte tèt yo kite Lèzetazini e antre nan peyi yo volontèman. Ebyen yè medam e mesye nou aprann premye avyon self depòtasyon an te kite Houston Texas e li te antre nan Honduras e aprè sa li ateri nan Kolonbi avèk 64 kretyen vivan ki deside pou yo kite Lèzetazini volontèman pou yo antre lakay yo. Avèk yo te genyen 1000 dola E yon pwomès, ke yo kapab retounen ankò, yon bagay ke anpil moun deklare yo pa kwè l pral yon reyalite, men kanmenm, se yon pwomès ki fèt a moun sa yo ki ta depòte tèt yo, w ap resevwa 1000 dola, yon woulib pou al lakay ou, e yon pwomès yon jou petèt ou ka retounen. Donk, nou kapab di pwogram sa kòmanse, gen anpil moun ki deside ki pran l, l ap avanse avèk anpil, anpil rapidite. Nenpòt moun ki ta vle depòte tèt ou, ale sou uscis wèbsit la, w ap jwenn aplikasyon sa ki rele CBP Home, itilize l pou kapab anrejistre non ou, enfòmasyon ou e fè konprann ke w vle depòte tèt ou e y ap ba w 1000 dola Yon woulib pou al lakay ou avèk yon pwomès. Mentnan medam e mesye, an nou fon pale de mas depòtasyon. Nou pral pale de kisa ke Trump deja akonpli sou pwogram sa a, paske n konnen sa a se yon gwo pwomès ke l te fè a pèp li. Li deklare, Lèzetazini anvayi pa imigran. Anviwon 11 milyon imigran ap viv Ozetazini kriminèlman paske yo pa gen papye e li menm li pwal netwaye peyi a. Ebyen nan segman sa nou pwal gade pou nou wè kisa Trump deja akonpli. Eske vrèman li fè sa ke li te pwomèt la? Konbyen moun ke li deja depòte e ki pwogram ki gen deyò a pou depòte moun? An nou gade pou nou wè medam e mesye. Trump deklare li wetire anpil anpil kriminèl danjre Ozetazini. Anpil nan yo, li voye yo nan Guantanamo Bay. Li osi deklare li kenbe anviwon 300 moun ki te fè pati de yon gwoup gang ki soti Venezuela. Gang sa yo, yo fè pati de yon gwoup ki rele MS 13 oubyen MS 13 Terrorist Group. Moun sa yo ke l ranmase a, 300 nan yo, yo nan prizon El Salvador. E li deklare moun sa yo, yo pa danje ankò pou Lèzetazini. Sa a medam e mesye, si vrèman gang sa yo se sa ke yo ye, m pa gen pwoblèm avèk Trump depòte moun sa yo, voye yo ale kote ke yo merite ale a. Trump osi deklare li pase lòd a Kristi Noam, ki se sekretè Homeland Security, pou yo depanse dè milyon dola nan yon kanpay nasyonal e entènasyonal pou ankouraje imigran pou yo depote tèt yo volontèman. Se pa de kòb ke Trump mete deyò pou pwomote nosyon ke yon moun dwe leve pou depòte tèt pa w e si w fè l w ap gen chans pou w retounen Ozetazini. Se yon kanpay mwen di n ki koute anpil anpil milyon dola k ap fèt tout kote paske Trump vle ankouraje moun pou kapab depòte tèt ou pou li pa depanse twòp lajan. Pou li kapab akonpli bagay sa a, Trump pran aplikasyon ki rele cbp One nan. Se yon app ki te itilize Pou te kapab bay moun chans e fasilite pou antre Ozetazini legalman, Trump pran menm aplikasyon sa a, li chanje non l, li rele l CBP Home. E avèk aplikasyon sa a, yon moun kapab antre pou anrejistre, pou deklare ou ta vle depòte tèt ou, e Trump ap depòte w e fè w kado 1000 dola. Aprè sa, medam e mesye, Trump pase yon lòd e li mande pou tout moun ki isit ki pa gen papye pou parèt pou anrejistre avèk gouvènman an pou deklare kiyès ke w ye e kote ke w ye. Si w pa fè l, y ap arete w, y ap mete w nan prizon e y ap chaje w amand. Finalman, medam e mesye, yo fè nou konnen Trump deja depòte 142 mil moun nan 4 mwa ke l pase sou pouvwa a. Sa, medam e mesye, se dènye enfòmasyon ki soti sou pwogram mas depòtasyon ke Trump mete sou pye pou l kapab netwaye Lèzetazini de kriminèl. Men yon bagay ke m ta vle di tout moun k ap viv isit, espesyalman moun sa yo ki pa sitwayen oubyen ki poko yon rezidan pèmanan, Nan tande byen, m konprann relasyon Ayiti avèk Lèzetazini. M konprann ke anpil Ayisyen yo anti Etazini. Anpil Ayisyen sipòte anpil lòt peyi. Men men sa ke m pral di nou frè m ak sè m Ayisyen. Sa m pral di w la, li pa yon lòd, li se yon konsèy. Ou se granmoun, ou ka fè sa ke w vle. Men kanmenm, lagè avèti, Pa touye kokobe. Si ou pa yon aktivis, ou se yon moun ki vini Ozetazini pou w chache lavi. Chache lavi. Ede pitit ou. Ede tèt ou. Rete anpè. Respekte lalwa. Pa patisipe nan yon seri de bagay ke w kapab regrete. Pandan ke n ap pale la a, gen yon seri de moun k ap pale kont Lèzetazini Medam e mesye si w ozetazini map ankouraje w sispann nan tande byen ou gen dwa pale kont yon seri de bagay nan peyi a se dwa w kòm yon sitwayen fò w pale de bagay yo paske w paka fè silans men gen yon seri de bagay m pa kwè yo enpòtan tande byen wi gen yon seri de bagay m pa kwè yo enpòtan Ou kapab pale kont Lèzetazini san ou pa montre ke ou anti peyi a. Gen yon diferans. Ou gen dwa kont yon seri de pwogram, yon seri de bagay k ap pale nan peyi a, yon seri de sijè, ou ka kont yo, men ou pa kapab montre ou kont peyi a an jeneral. M ap ankouraje ou fè distenksyon an. Ou dwe konnen kijan pou fè distenksyon an. Yon moun ki Ozetazini ki legal, ou ka fè sa ke w vle, ou ka pale, ou gen dwa pou pale. Men, si ou se yon moun ki rezidan oubyen w ap aplike pou rezidans, li ponko apwouve, m ap ankouraje w medam e mesye, mete yon ti dlo nan diven w. Gen yon seri de bagay ki pa pou ou, pa antre nan yo. Ou dwe toujou panse Ki priyorite m? Poukisa m ap di sa a? Tè a glise Ozetazini. Pa m bandi. Se Atoni Jeneral. Manmzèl pa nan jwèt avèk pèsonn. Afè koze dwa despresyon an, ou mèt kwè m sa m di w la a, avèk moun sa yo, bagay sa a pa gen valè ankò. Me sa ke yo deklare, Lèzetazini pwal kòmanse tcheke, swiv, monitè sosyal medya pou moun kap pale kont yon seri de bagay Ozetazini, espesyalman bagay ki gen rapò avèk jwif e batay kap fèt nan mond lan, gè yo, pozisyon ke w pran de yon peyi oubyen yon lòt. Tande byen wi, ou dwe fè anpil atansyon sa ke w ap pale an liy, bagay ke w ap di, bagay ke w ap pataje, post ke w ap fè spesyalman si w se yon moun ki aplike pou green card oubyen pou yon stati legal. Fè atansyon avèk entèraksyon w nan entènèt paske y ap swiv ou. Yo deklare. Yo pral kòmanse tcheke tout moun ki an liy, espesyalman imigran yo, si yo jwenn evidans ke ou pran de pozisyon ke yo pa renmen, yo p ap ba ou chans pou ou rete Ozetazini. Tande byen wi, yo p ap ba ou chans sa a. si yo ta jwenn evidans sa yo, y ap deny tout imigrasyon benefis ko ta mande. E yo di bagay sa l pral afekte moun ki aplike pou pèmanan rezidan oubyen moun ki se moun etranje k ap fè lekòl oubyen ki nan lekòl Ozetazini. E lwa sa li an efè imedyatman. Frè m ak sè m ayisyen, mwen toujou ban nou ti konsèy sa yo, rete nan wòl ou. Silvouplè, rete nan wòl ou. Si w pa t kapab fè chanjman an Ayiti, pa vin gache lavi ou isit.